Nou gen egzanp vizyon enteryè sa a nan tout lekti nou gen pou jodi a. Gen yon pwovèb ki di lanmou avèg, Ou kapab tande lè gen yon maryaj kote jenn gason ap poze tèt yo kèsyon, Kòman yon bèl fi konsa fè wè yon nèg nan je pa yo ki pa pi ki ke yo santi yo pi bo gason pase nèg sa? Kisa fi sa wè nan nèg sa? yo mande. Ebyen, pafwa sitiyasyon an konn rive e medam yo konn ap mande, Kisa nèg la wè nan fi sa? Moun yo menm nou konnen yo wose zepòl yo pou yo reponn pou yo di lanmou avèg. Mwen wè se yon erè lè moun panse lanmou avèg. Mwen panse lanmou pou kont li kapab reyèlman pèmèt nou wè tout bèt tout bèl kalite ki nan yon moun. Bagay moun ki san lanmou pa ka wè. Lanmou ban nou vizyon, yon fason pou nou wè pi byen. Lafwa se menm bagay la. Lafwa e lafwa sèlman kapab fè nou wè tout mèvèy Bondye yo nan lavi nou. Mirak Jezi nan levanjil jodi a se yon senbòl lafwa ki vin jwenn nou lè nou benyen nan dlo batèm nan. Nou te chwazi, menm jan ak David nan premye lekti a, e apre nou te batize, yo te pase luil sakre a sou nou menm jan avè l yo te pase l sou David, e luil sa a li fè nou pataje nan wayote Kris la. Nou se moun ki ekstwòdinè. Te gen yon lè Sen Pòl raple nou nan lekti dimanch sa a, Li di, Lè nou te nan fènwa, lè nou te nan fènwa, nou te konn viv tankou moun ki nan fènwa. Kounye a, nou se limyè nou ye nan Granmèt la. Sa vle di nou menm ki batize, nou dwe tounen limyè pou frè n ak sè nou yo. Wi, frè m ak sè mwen yo, limyè nan Granmèt la se kado lafwa nou jwenn atravè sakreman batèm e ki ranfòse lè nou resevwa sakreman konfimasyon. Moun ki pa gen lafwa wè moun parèy yo tankou yon animal rasyonèl. Sila yo ki gen lafwa wè se pitit Bondye. Moun ki pa gen lafwa pran yon Labib e l jwenn kèk mo, sa vle di se pawòl, Men, sila yo ki gen lafwa, yo dekouvri nan Labib la, Pawòl Bondye. Sa k pa gen lafwa yo, frè m ak sè mwen yo, yo gade Lekaristi a tankou yon moso pen ak yon ti gout diven. Moun ki gen lafwa yo fè eksperyans de reyalite kò ak san Jezi ban nou ke l vèse pou nou jwenn lavi. Moun ki pa gen lafwa gade soufrans e wè trajedi sèlman. Sila yo ki gen lafwa kwè ke soufrans se pataje kwa Kris la, se pataje soufrans Kris la. Moun ki pa gen lafwa, frè m ak sè mwen yo, yo wè lanmò tankou se yon separasyon, se yon oblivyon. Men moun ki gen lafwa aksepte lanmò tankou yon etap k ap mennen nou nan yon lavi tou nèf kote genyen m kapab di k ap ban nou debouche nou sou rezireksyon Kris la. Lè yon frè yon sè mouri, moun sa te gen lafwa li pa mouri men l al jwenn Jezi, l al nan lòt lavi k ap dire pou tout tan. Karèm nan se yon tan pou prepare nou pou batèm nou oswa renouvle l. Batèm ban nou yon nouvèl vi ki fè nou vin pitit Bondye e li fè nou tounen manm fanmiy Bondye sou tè a ki se Legliz la. Lè nou batize, nou batize nou se pitit Bondye. E nou se manm fanmiy Legliz la, frè m ak sè mwen yo. Kidonk, lafwa, menm jan ak lanmou, yo pa avèg, se sèl fason nou kapab wè toutbon. Se pou Bondye beni nou.